Bonjou, bonswa. Jodi a nou prale fè yon egzèsis ase enteresan apre egzèsis nou te fè sou bilan 2021 e pèspektiv 2022. E sitou apre kozri, 2 kozri nou te genyen avèk Vic Thomé sou

Pou w pale de ensekirite alimantè, fò w konn sa sekirite alimantè ye. Se poutèt rezon sa, nou pati avèk mo sekirite alimantè la. Mo sekirite alimantè la, se yon mo ki se yon konsèp ki ase enteresan, e gen de moun menm ki fè doktora an sekirite alimantè tèlman se yon konsèp serye.

Yon moun gen aksè a manje e pou l mennen yon vi sèn e aktiv. Donk, an fonksyon de definisyon sa, lensekirite alimantè li menm se mank daksè a nouriti e a tan pou ou genyen e pou ou gen yon vi sèn e aktiv. Donk retne byen ke sekirite alimantè se aksè chak moun genyen a nouriti a tan pou mennen yon vi sèn e aktiv. Kòman sekirite alimantè konpoze? Ki pilye yo? Nan sekirite alimantè gen 4 pilye. Gen la disponibilite alimantè, sa vle di ke se kantite manje ou gen anndan yon peyi pou manje pandan tout ane a. Alò, manje sa, nouritu sa ke w gen lakay ou a, Li genyen 3 konpozant ladan. Li gen sa w pwodui lakay ou, manje w pwodui lakay ou. Li genyen sa ou achte nan peyi etranje, si w pa gen sifizamman lakay ou. E li genyen sa. kominote entènasyonal la ba ou, yo rele sa èd alimantè. Alò se sa yo rele disponibilite alimantè. Lè w gade aspè pwodiksyon manje lakay ou a, li fè apèl a lagrikilti. E ou gen ministè de lagrikilti ki konsène o premye chèf ladan. Donk nan peyi nou, Selon etid ki te fèt an 2020, epòk gen kowonaviris, yo te rann yo kont ke nou nou gen 35 pousan pwodui loko ke nou fè nou menm menm e 65 pousan se blan ki te ba nou. Swa n achte nan men blan an pou prèt 60 pousan e yo fè nou kado apeprè 5 pousan. Se sitiyasyon sa disponiblite alimantè te ye nan peryòd sa. Dezyèm pilye a, li rele aksesibilite alimantè. Sa sa vle di? Aksesibilite alimantè se ki mwayen ou genyen pou al achte manje sa ki disponib la. Donk fò w nan travay, fò w gen anplwa, fò w fè kòb, e kòb ou fè a pou w gen yon pati ladan li pou w retire pou w achte manje. Gen de moun, sitou moun pòv yo, yo estime ke 40 pousan nan kòb yo touche, se manje yo achte avè l. Rès la repati lan kay, lan tout lòt bagay, lwazi, eksetera. Sa yo rele li aksesibilite alimantè. Men ou gen dwa gen kòb, men ou gen dwa pa gen aksè tou. Pwoblèm nan se ke ou gen dwa pa gen wout pou ale pou al chache manje a. E tout sa, si ou pa gen enfrastrikti kote manje a ye a, si ou pran l alechèl yon peyi, kote si peyi an gen manje a nan Latibonit pa egzanp, Ou pa ka pase pou al dèyè manje a Latibonit, pou pwoblèm de wout oubyen pwoblèm de sekirite, donk ou pap gen aksè a manje a. Donk sa a se pou nou retni aspè sa yo tou de fason aske pou nou ka konprann dezyèm pilye a, premye a se disponibilite, dezyèm nan se aksesibilite. Twazyèm nan se sa nou rele litilizasyon. Gen moun ki rele l tou sekirite nitrisyonèl. Litilizasyon sa vle di ke ki manje w ap manje. Paske w gen dwa gen manje, men manje a fò l yon manje de kalite. E se sa yo rele nitrisyon. Gen yon seri de eleman ki gen nan nitrisyon an, se de eleman kle. ki pou kenbe kò a, ki pou fè kò a rete anfòm, pou byen manje, epi pou fè aktivite fizik, pou kò a ka pou gen yon kò sen, yon espri sen. Donk se sa nou rele itilizasyon an. E ou genyen yon katriyèm pilye ki rele stabilite. Stabilite a se li menm ki vreman. garanti sekirite alimantè. Si w pran yon sistèm alimantè ki gen 4 pilye, vrèman pilye fondamantal la, se li menm, se stabilite a. Paske lè ou gen manje a, fò manje a disponib, fò l byen konsève, fò l on kote, fò l byen stoke, donk e fò gen a tan, donk fòk sistèm nan stab. E pou sistèm nan stab, fò l ka reziste tou e a de chòk. Men pa tout chòk, gen de chòk ki tèlman terib ke li debranle sistèm nan. Donk sistèm nan vin enstab. Donk sistèm alimantè a chita sou stabilite. Ou genyen tout anviwònman fizik la pa egzanp. Lè w pran aspè pwodiksyon an, Pwodiksyon an ou fè l ak ki baz? Ou fè l sou baz de sistèm dirigasyon, denfrastrikti, etc. Woutyè ki pwal mennen bagay yo, yon seri dlo ki pwal mennen dlo e manje a lan jaden. Wout lan ki pou wal pran manje a lan jaden, tout sa. Donk, ou genyen yon ansanm de dispozisyon enfrastriktirèl pou pran pou pèmèt ke sistèm nan estab. E lè sa a ou gen tout anviwònman fizik lan. Ou genyen sa yo rele de estrikti mekanik ke w mete pou pwoteje anviwònman an, pou dlo a pa, lè dlo vini pou dlo pa desann al kraze vilaj ou. Fòk ou met estrikti mekanik sa yo pou pwoteje rivyè ou, pou pwoteje sous ou. Ou gen de estrikti ke w mete tou de stokaj ki pèmèt ou stoke dlo. Epi pou genyen dlo sa a, se yon dlo ke w ka jwenn a tou moman tou, se yon dlo potab, e ou gen sistèm dlo potab ou ke pou mete an plas, e de fason aske pou enfrastrikti ospitalyè yo, tout bagay sa yo, toujou ap fonksyone e ke yo pa janm debòde, moun yo pa tonbe malad, eksetera. Sa se konsa yon sistèm de sekirite alimantè prezante. Donk sa pou nou retni, li gen disponibilite a, Li genyen aksesibilite a ke dezyèm pilye a. Twazyèm pilye a se itilizasyon. E katriyèm nan se stabilite alimantè. Mentenan, kòman yon sistèm konsa ka dezekilibre, li ka gen pwoblèm? E poukisa nan ka Dayiti nou pran sa nou vle pale de li jodi an? E nou pa pale de sekirite alimantè, nou pale de ensekirite alimantè. Fò nou konnen, nan menm etid ki te fèt nan peryòd 2020 yo, yo te di ke peyi a se yon peyi ki genyen yon evolisyon jan sitiyasyon ap mache la, Avèk istwa e tout pwoblèm ki genyen yo, peyi lòk ki te genyen an 2019, kowonaviris an 2020, yo te prevwa an 2021 ou pral gen de seryez difikilte. E yo te prevwa gen 4 mil, 4 milyon, 400 mil pèsòn ki pral nan ensekirite alimantè. E lè nou gade chòk ki vin pran an 2020 yo, lanmò prezidan Jovenel, sitou chòk siklòn nan ki li menm ravaje tou le gran sid di peyi. Gran sid peyi a se youn nan zòn de pwodiksyon. Lè w gade chòk Siklòn ki pase nan zòn sa, tranbleman de tè ki pase nan zòn sa, donk sa vle di gen plis moun ki vin nan an ensekirite alimantè nan zòn sa ki vin ogmante kantite kote genyen deja. Lòt gwo pwoblèm ankò ou pral genyen, se ke ou vin genyen pwoblèm kabiran e sitou pwoblèm enstabilite politik ki fè gen yon seri de pwogram ke w te mete sou pye ou pa ka mete yo an aplikasyon paske nou nan enstabilite politik E enstabilite politik la pral baw ensekirite. E ou gen konbyen departeman dan le gran sid ki bloke paske matisan, bandi matistan deside bloke zòn nan. E ou gen nan zòn. M pale sa nan lòt video men ou genyen nan zòn latibonit se grelye peyi an bandi konn bloke l epi konn menm anpeche pwodiksyon fèt e ou pral rive nan zòn pa egzanp e plaine du cul de sac kote w ye a fwontyè a e gen anpil manje ki sot nan fwontyè a e yo konn bloke yo e lòt pwoblèm ankò ou genyen se ke anpil kote ki gen de pò ouvri o komès eksteryè enben pò sa yo tou gen bandi ladan yo. Lè w nan de sitiyasyon konsa, sa k pral rive, akoz densekirite global la, li pral aji sou sekirite alimantè a, ou pral antre an ensekirite. E ou pral rive nan yon pwen kote sistèm nan pral destabilize e sistèm nan vin pa an ekilib. E se sa k rive aktyèlman nan peyi Dayiti. Tout pwoblèm nou gen ki soti lye a politik. ki mache vin jwenn kestyon enstabilite ki vin jwenn enstabilite e global la e ki vin ba nou sa nou rele ensekirite global la e ensekirite global la pral debouche sou kidnaping e gen anpil fanmi Ki yo menm ki te konn gen ti kòb pou yo gen 40 pousan lajan yo yo te konn konsakre achte manje, men akoz de kidnape yo kidnape youn ladan yo, yo vin pa nan travay ankò, pa gen mwayen pou moun sa yo manje, yo pral antre nan ensekirite alimantè. E gen anpil kote nan peyi an tou, gen manje, ou pa ka pran l pou al mennen l nan yon lòt zòn, donk zòn zòn nan antre nan ensekirite alimantè. Se sitiyasyon sa a. nou viv jodi an. E m te bezwen ekspoze ba nou pou nou byen konprann sa k ensekirite alimantè la e kòman l ye aktyèlman ann Ayiti. Ou konnen gen de peyi Dafrik, youn nan koz de ensekirite alimantè a, se sitou konfli ki genyen antre moun yo. Dans le cas d'Haïti, enben fò nou konnen se Ensekirite global la, kidnaping nan, konfli ki genyen nan moun politik yo e ke bandi yo pwofite de li ki youn nan koz de ensekirite alimantè kounye a aktyèlman. Se pa chanjman klimatik, yon seri de lòt pwoblèm ki fè sa, se sitou ensekirite. Donk si nou rive a vreman rezoud pwoblèm de ensekirite lakay nou, Nou kapab, apati de ansanm de dispozisyon ke nou te pran, nou kapab arive envèse tandans lan. E se sa a m pral pwofite nan pwochen epizòd la pou m montre nou kòman pou envèse tandans lan an fonksyon de enfòmasyon, an fonksyon de dokiman ki disponib anndan peyi a, e an fonksyon de dispozisyon pou nou pran tou, pou nou konn sa n ap fè avèk peyi an, pou nou ka soti nan kesyon ensekirite alimantè, pou nou pase nan kesyon sekirite alimantè, e nou gen yon sistèm de sekirite alimantè an ekilib. Je vou di mèsi. Mwen di nou abòne nou, pataje videyo yo, renmen yo.